Coucou tout le monde, mespè ke nou anplèn fòm, ke tout bagay ok pou nou. Jodi an m pote pou nou yon video ki un peu diferan de dènye kontni ke mwen pataje nan moman sa yo. E byen sur ke mwen te gentan avèti nou sa nan yon resan video ke m te fè, mwen te di nou map travay sou yon kontni e sou yon ribrik medikal pou nou. Donk jodi an mwen vin prezante nou de fason ofisyèl. Ok, moun ki ap swiv mwen byen de tan konnen ke mwen te toujou gen tandans pataje Prèske sèlman kontni medikal. Nan objektif pou mwen te ede nou fè prevansyon kont maladi nou kapab prevni yo. Donk, mwen retounen. Lè mwen ap gade sou entènèt la, mwen wè de seri de kontni kote ke kèk lidè kretyen minimize sante moun, minimize sètèn maladi, minimize sèten sijè medikal. E, de lòt kote, gen yon pakèt lòt moun ki enfliyan, ki gen anpil moun k ap swiv yo, minimize yon pakèt sijè medikal. san pou otan yo pa mete an kesyon risk, konsekans, konplikasyon ki vini ansanm avèk yo. Alòs, mwen twouve ke mwen nan lobligasyon pou mwen retounen pou mwen kapab kontinye enfòme nou, kontinye oryante nou. Byen si, m konnen ke n ap toujou di m, nou la pou nou mouri de yon bagay, n ap mouri de yon bagay. Men sa pa m anpeche ke mwen menm mwen toujou fè travay mwen ki se ede nou fè prevansyon. Kidonk. Se rezon sa ki fè ke mwen vini avèk rubrik sa ki se Talk to the Doctor. Nan rubrik sa wap gen chans pou kapab ekrim, kite kòmantè, pataje dout, kesyon w gen nan kòmantè, e si tout fwa ou vle ou kapab ekrim an prive sou kont TikTok mwen oubyen sou Instagram mwen de fason lib e libè, avèk tout konfyans, avèk tout sekirite, san krent, san pè, san yon ide, san yon santiman kote ke gen yon moun ki ap jije w. E wi, mwen ap tenu a sekrè pwofesyonèl. Sa vle di, si ou vin pataje yon dout, yon kesyon, yon siy, yon sentom, yon bagay ke ou santi ke ou genyen, ou di m, pa pale de li, mwen ap respekte chwa ou. E byen sur, avèk pèmisyon nou, depandamman de sijè a, si l pa twò sansib, m ap toujou mande nou ti pèmisyon pou mwen kapab pataje l ansanm avèk piblik lan. Paske sa ka rive gen. Pil lòt moun ki ap fè fas avèk menm sitiyasyon sa men ki pè, ki pa vle pale. Donk, depi jodi an ou kapab ekri m, kite mesaj, kite kesyon, kite dout ke w genyen e se ap yon plezi pou mwen kapab pale avèk nou. M konnen ke gen kèk sitiyasyon n ap fè fas, nou konn gen yon ti dout, nou konn gen yon ti kesyon, nou konn wè de seri de bagay ki anòmal ki ap pwodui lakay nou. Nou pa gen posibilite pou nou ale lopital oubyen nou pa gen yon medsen. Ki alekout nou, nou pa gen yon medsen ki ap, nou pa gen yon gwoup de medsen ki ap vizite nou pou li konnen kòman nou ye, pou li konnen si tout bagay ok. Men avè m, n ap kapab fè sa. E ankò yon fwa, se ap yon plezi pou mwen kapab ede nou nan nivo ke mwen kapab. E sitou pou mesye yo ki toujou ap plenyen, wi, nou kapab ekri m tou. E mwen ap vini avèk sijè ki vrèman enpòtan ke nou dwe konnen, sitou pou nou menm ki toujou ap ekri m sou kesyon fimosis, sou kesyon ke nou bezwen sikonsi kisa ke nou dwe fè. Pou fanm ansent yo, m ap vini avèk kontni pou nou pou nou konnen kisa ke nou dwe fè, kisa ke nou pa dwe fè nan moman gwosès nou. Jèn manman yo ki apèn gen timoun, ki pa konnen tout sa ke yo dwe fè, ki pa konnen kilè yo dwe bay timoun sa tete, kilè yo pa dwe ba l tete, m ap vini avèk sijè pou nou. E ou menm ki marye, sa fè de tan, n ap eseye pou nou gen pitit, fanm nan poko ka tonbe ansent, m ap vini avèk sijè pou nou, pou nou konnen ki sa nou dwe fè pa rapò avèk sitiyasyon sa yo. Donk, si w rive la a nan videyo a, ou kapab kouri al ekri m, kouri al kite mesaj pou mwen, pou mwen kapab oryante w, ede w, fè akonpanyeman ansanm avè w e si l le fo, refere w avèk yon medsen ki pi pre w selon lokalite ke w ye an. N ap wè trè pwochènman, ya, trè trè trè pwochènman avèk sijè medikal ke m konnen ki ap vrèman enpòtan Pou ou konnen. Alos, pa neglije pataje video sa avek yon zanmi w, yon fanmi w konnen ki genyen nesesite. Si tout fwa w poko abone ansanm avek paj mwen an, abone pou w kapab pa rate okenn lot video ke map gade. Tchaw tchaw, a la pwochen.